Bonswa tout moun, on lòt fwa ankò se Jerry Dumas, otè Demokrasi Ateri, fondatè TTD. Nou ap kontinye avèk seri de ribrik ke nou genyen n ap fè konsènan pasaj de konesans n ap fè sou demokrasi. Jodi a nou rive nan ribrik nimewo 14. Ribrik nimewo 14 lan, ki sa l di? E pa janm bliye, mache avèk kalpen oubyen kaye demokrasi w pou pran nòt e pou w ekri kesyon w genyen pou w kapab kominike ansanm avèk nou. Donk, nou pral fè yon ti lekti pou ou nan paj 166 ki nan liv Demokrasi ateri. Egzèsis nimewo 14, Banbòch demokratik. Avan Jean Claude Duvalier te vole gagè kite peyi a, gras ak yon mouvman demokratik nasyonal ke nou tradui pa demokrasi ayisyen an, li te chwazi moun ki pou te fè pati de sa ke yo te rele yon konsèy gouvènman. Se Henry Namphy ki te deklare yon banbòch demokratik pou pèp la. Moun ki t ap viv nan epòk sa a kapab e rakonte w ki sa sa te vle di. Listwa menm rakonte pandan sèt jou, pèp souvren te pran lari an pou yo te kapab eksprime yo. E jan ke yo te eksprime yo, li te kite sou pasaj yo anpil mak, anpil aksyon ki pa t demokratik ditou. Donk, poutèt ki sa k fè Anri Nanfi te pran inisyativ bay pèp lan bòbòj demokratik? Èske se renmen l te renmen demokrasi a konsa? Èske se edike l t ap edike pèp lan ki sa k rele demokrasi? Oubyen se yon libètinay? Èske Anri Nanfi oubyen moun ki te la nan peryòd sa a te vle pou pèp lan fè demokrasi an nan fason pa yo. Yo mete pèp lan nan move direksyon demokrasi an. Paske demokrasi an se pa banboch, se pa plezi, men se pito règ la lwa, règ prensip, règ demokratik yo ekspoze, ateri. Donk, Nou kapab konprann Jean Claude chwazi moun ki pou ranplase l e moun sa yo chwazi bay pèp lan yon banbòch demokratik kote l ap fè yon seri bagay ki pa demokratik. Nou kapab wè se ènmi demokrasi yo ki t ap travay toujou. Sa k fè demokrasi an pa janm ka ateri paske yo mete pèp lan nan move direksyon demokrasi an. Paske si w ap bati demokrasi an ou pa ka bati l sou libètinay, ou pa ka bati l sou plezi, men w sipoze bati l sou responsablite. Donk, sa m vle li klè pou nou, moun sa yo, yo pa t janm vle demokrasi. Ni Divalye, ni moun ki te vini ansanm avèk li yo, ni Konsèy Gouvènman an. Donk, sa k fè yo te ban nou libètinay sa a, de dezòd ki t ap fèt nan tout peyi a. Donk, nou menm nan TTD, nou vle pèp la konn sa k rele demokrasi, nou vle ba l liv, dokiman, emisyon radyo, televizyon Pou yo kapab konprann demokrasi an. An nou pase sou tablo a. Egzèsis demokratik nimewo 14. Banbòch demokratik. Kisa on banbòch ye mezanmi? On banbòch se on plezi. Se lè w ap pran plezi w avèk madanm ou, avèk zanmi w, w ap fè dezòd, w ap padi, on bann bagay konsa. Se plezi san kontwòl oubyen responsabilite. Nan kilti pa nou se konsa yo tradui l. Ki kapab bay rezilta dezòd. Donk, nou konnen ke sa se pa yon trè bon direksyon yo te vle bay pèp lan. Si se te moun, pa egzanp, ki te vle fè demokrasi, yo pa tap janm di pèp lan al pran banbòch li, al fè dezòd. Depi ou di pèp la fè banbòch, Tout bagay kapab rive. Donk, se pou nou konprann se ènmi demokrasi an, moun sa yo pa t janm vle demokrasi anndan peyi an, sa k fè yo te voye pèp lan al fè premye aksyon yo ki se yon banbòch. Edikasyon plis demokrasi egal devlopman. Donk, fòk nou edike pèp lan sou sa k rele demokrasi an pou l ka ba l devlopman. Men, si nou mete jan Henri Namphy avèk Marc Ruto te fè l, pase apre Divalye fin ale, An gen anpil makout ki te toujou kontinye ap jwenn djòb. E y ap manniganse pou yo tounen ankò. Donk nèg sa yo te toujou kanpe dèyè rido a ap kraze demokrasi an. Donk yo te bay banbòch, plis demokrasi ki te vin ban nou yon kawo. Donk depi 1986 moun y ap di n pa janm ka fè demokrasi an se yo menm ankò ki mete pèp lan sou move direksyon an. li pa mete l sou bon direksyon demokrasi an. Olye pou yo di pèp la avanse nan demokrasi, yo fè l ap fè bak anndan demokrasi an, nan mete l nan move direksyon an e nan pa ba li tout dokiman, liv, nesesè pou yo fè demokrasi. Donk, nou gen banbòch ki diferan de lalwa, ki diferan de demokrasi, ki diferan de responsablite. Demokrasi a bezwen yon baz legal ak sitwayen ki lisid ak responsab pou li ateri. An nou ateri demokrasi a sou bon sòl. Ki bon sòl nou sipoze mete demokrasi a? Nou menm k ap fè demokrasi a ateri, nou bay pèp la liv, nou ba li emisyon radyo, nou pataje. videyo ansanm avèk li pou yo konprann demokrasi a se pa yon banbòch li ye, se pa yon plezi li ye men tout o kontrè se respè de la lwa, se respè de prensip demokratik yo pou ke n kapab avanse. Ankò se te Jerry Dumas ki t ap fè yon rale sou egzanp, move egzanp yo te bay pèp lan nan move direksyon ke yo te bay pèp lan, banbòch demokratik la. Nou menm nou vle fè yon bagay diferan. Mèsi anpil, kontinye kenbe kontak avèk nou.